Ou pap ni bezwen pou enstale aplikasyon, pou dezenstale aplikasyon, ou pap bezwen kat memwa. Jis ou pral nan paramèt telefòn nan. Ou menm ki pat ko fè sa, map envite w pou abòne a chanèl la, aktive klòch notifikasyon an pou pa rate youn nan videyo map lage yo. Se sèl fason ou kapab ede. Nan sa map fè a. Si w renmen videyo a bal yon like pataje videyo a zanmi w lage yon kòmantè kòmantè yo ap itil mwen vrèman itil mwen pou dim kijan e kisa w panse de videyo a ye kòman videyo a ye nou ka fon ti pale nan kòmantè a tou sa pap deranje nou pandan nap gad videyo a so ou pral nan paramèt telefòn nan ou pral nan paramèt telefòn nan nou pral nan paramèt. Lè n fin antre nan paramèt nou kounya nou pral nan aplikasyon, nap chache kote aplikasyon yo ye kote nou kapab dezenstale yo, men epa dezenstale nou pral dezenstale aplikasyon pou nou gen anpil espas sou telefòn nou, wap antre nan aplikasyon, so nap antre nan aplikasyon, nou wè li an kou ok, lè n fin antre nan aplikasyon kounya nou pral nan aplikasyon nou plis itilize yo. Pi souvan, lè telefòn nan sou mòd aryè plan, kòmsi m te ka di, telefòn nan konsòm, ee, konsome yon nonb de megabay. So, n ap eti, m ap montre ou tou kòman ou kapab fè telefòn ou kenbe plis chaj. So, nou pral nan aplikasyon kòm nou wè YouTube Creator Studio a la, YouTube Studio, n ap antre ladan l. Kòman pou fè pou telefòn nan gen anpil. Espas. Ou pral nan memwa telefòn nan. E pa la, e pa la, e pa la. Nan stokaj telefòn nan. Nan stokaj. Nan aplikasyon an. Wap antre nan stokaj nan aplikasyon an. E pa nan. Nan lòt telefòn li ka nan memwa tou. Li ka pa make stokaj. So, nan ap antre nan stokaj. Nan ap antre nan stokaj la. Nan ap antre ladan. Kòm nou ka wè la. Kach. Kach la e kòmsi m te ka di w pandan w ap itilize aplikasyon an, nonb de megabay e kòmsi ou itilize sou aplikasyon an li vin kòmsi m te ka di w li vin kache. Kounye a nan kach sa a w ap wè yo make vide le kach. W ap vide le, w ap vide l, w ap vide l. So, kounye a m ap fè bak, m pral nan fichye telefòn nan avè nou. Talè, talè, nou pral nan fichye telefòn nan avè nou. N ap antre nan fichye a la. M ap montre kò la stokaj entèn nan. E pa kat SD a non. Kat memwa pa ladan l. Stokaj, m pa mete anyen sou kat memwa. Stokaj entèn nan nou wè la 10 vigil 25 go, jiga. Ok. Kòm nou ka wè l la. 10 vigil 25. M pral montre nou yon bagay nan retire. W ap wè l ap desann. Mwen rantre nan aplikasyon ankò. Kounye a m pral nan YouTube. M pral nan stokaj. Lè w antre nan stokaj, w ap wè. Lè m ap itilize YouTube, li konsome 290 megabay. M ap vide l. Kòm nou ka wè nan fich la deja se te 10,25 li ye. Kounye a nou pral nan WhatsApp Business. N ap antre ladan. N ap antre nan stokaj. Epi tou n ap vide l. Kounye a nou pral nan WhatsApp. N ap antre ladan. Nap videl. Nou pral nan vidmate. M te moutre nou koman pou nou telechaje vidmate sou Android. Nap wè yon ti pwen i anlè a la. Nap pwen i a nap klike sou li pou nou ka konnen kijan pou nou telechaje vidmate. Nou pral nan stokaj. Nap klike sou li. Epi tou nou pral nan. So si nou renmen video a pa ezite bal yon like abone a chanel la pou montre nou koman nou kapab gen yon nimewo entènasyonal sou telefòn nou. Koman nou kapab gen yon nimewo etazini sou telefòn nou. So map vin nan video sa pou nou. Abòne, pataje videyo a zanmi w, se sèl fason ou kapab ede m nan sa m ap fè a kòmsi pou ankouraje travay la. M pa mande w ni lajan, m pa mande w anyen jis abòne pou ede travay la. Chak lè ou gade videyo m yo, se kòmsi m te ka di w se ede ou ede m plis, ou ban m fòs kòmsi pou m travay plis pou ou, ou ankouraje m. So, n ap antre nan sèvis Google Play, nou pral nan stokaj. Epi tout nap vide le cache. Kounya m pral chache yon aplikasyon m plis itilize ankò. Piska ok. Nap vide cache. Epi nou pral nan messenger. Stokaj, ma itilize l anpil so. Si nou peze siprime lè nou wè 3 ti pwen. 3 ti pwen de sispansyon si nou sipreze kòm si m te ka di w se aplikasyon ou redemare ou fè aplikasyon fè bak m pa ta swete nou peze sa siprime lè m pa konn sa l ye so. Kòm si m te ka di siprime lè done, m panse, ok. Siprime lè done kòm si m te ka di ou se yon aplikasyon ou voye li vyèj. Kounye a lè w pral ladann ankò, ou pral bezwen pou redemare l nan vide le kach. Kòm nou te, m ap fè bak m pral nan fichye a pou videyo a pa twò long. Kòm nou konnen, nan men fichye nan stokaj entèn nan, fichye a ta nenpòt 10,25 jigabay. Kòm nou ka wè la, kòm nou ka wè li desann la, li a 9,83 jigabay. San m pa dezenstale aplikasyon, san m pa fè anyen, mwen jis al nan aplikasyon mwen plis itilize yo, epi mwen vide kach yo. So ou menm ki patko fè sa map mande w pou abòne a chanèl la aktive cloche notification pou pa rate youn nan video map lage yo pataje video a zanmi w se sèl fason ou kapab ede m nan sa map fè a si w ta vle m lage yon video tutoriel kòman pou gen yon nimewo entènasyonal pa ezite fè sa fè sa kounya.